Nou diw byenveni sou motivasyon Kòm nou toujou konn dil motivasyon nou fè li paske nou konnen gen moun ki pa gen yon fanmi oubyen yon zanmi ki pou ba yo bon konsèy Konsèy ki pou motive yo atenn objektif yo. Sa n ap fè a, nou vle pou l ede yon moun, pou l ede non sèlman chèf de famiy yo, mè de famiy yo, pou l ede jèn yo, pou l ede osi nan relasyon ke nou genyen avèk lòt moun. Paske gen anpil moun ki pa pral pran yon liv pou l li, pou l wè kisa yo di sou tèl sijè oubyen tèl lòt sijè. Men avèk ti emisyon sa ke nou fè a, gon moun ki ka tonbe sou li sou youtube epi li byen itil. Jodi a de kisa nou pral pale? Nou pral pale de ki rezon yon moun genyen pou l kapab ekri objektif ke l genyen. Gen de moun ki pa renmen ekri men. Chak bagay yon moun fè, li gen yon rezon ki fè l fè l. Pa egzanp, moun ki ekri a, rezon k ka fè l ekri, se paske l di li menm li pa fè pawòl li konfyans sèlman, li vle pou l kapab gen yon bagay pou l genyen kòm yon apui. Li ekri l, li di m ap toujou tounen ladan l paske depi l wè l li ekri devan l, l ap toujou di o! M gen bagay sa pou m fè, fò m fè l. Gen yon lòt ki gen dwa pa vle ekri l paske li santi si l ekri l, se pa yon moun ki konn tèlman respekte pawòl li avèk tèt li alò. Paske gen moun ki pa respekte pawòl yo avèk moun. Pawòl ke yo bay moun, yo pa respekte pawòl ke yo bay, yo pwomès ke yo fè tèt yo tou. Alò, si bagay la ekri, l ap santi li gen obligasyon pou l fè l, li pa vle ekri l pou l vin koupab avèk pwòp tèt li. Se pou sa ke li gen dwa pa ekri l. Men, ki rezon Ki prensipal rezon ki ta dwe fè yon moun ekri objektif li? Gen, yo anpil, men mwen menm mwen chwazi kèlke ladan yo. Pa egzanp, lè w ekri objektif ou, li pa sèlman rete lan stad souwè, men ou, ou di tèt ou, ou pran desizyon w, ou di ou konnen kote w ye a jodi a, Ou konnen kote w prale a e ou konnen kisa w ap jwenn kote w prale a. Se rezon sa a, se premye gwo rezon mwen menm mwen wè lè yon moun ekri objektif ou, sa w vle atenn. nan lavi ou se eta ou di eta m ye kounye a m pa renmen l mwen ta renmen soti nan stad A pou m rive nan stad B, C, D e plis pou kapab fè l avèk disiplin ou ekri l paske lè w fin ekri l lan si son moun ki kwè. nan bagay ke w ekri. Si se yon moun ki metodik, ou pa ka sèlman pale bagay la anlè, di, Ane pwochèn pa egzanp, mwen vle vwayaje. M kwè m te di l deja nan youn nan prezantasyon ke m te fè nan motivasyon deja. Si w di ane pwochèn ou vle vwayaje, ou pa pran etap pou pran yo, ou gendwa pa rive vwayaje ane pwochèn. Kèlkeswa sa w ta planifye a, il fo ke ou planifye l sensèman e ou serye osijè de sa w planifye pou fè a. E moun ki ekspè lan domèn sa yo, lan domèn ki moun ki ap ede moun atenn objektif yo, yo di gen menm 10 rezon. Men se pa 10 rezon an ke m pral ba ou jodi a. M di w deja ke premye rezon an, mwen menm mwen wè a, se konn kote w ye, konn kote w prale, e kisa w pral jwenn. Ou konnen tou, lòske. Ou ekri sou papye sa w bezwen fè a, kote w vle rive a. Li vin ba w yon sèten konfyans, kote ke ou gen tan wè nan objektif ke w te bay tèt ou a, ou wè ke w rive nan mwatye wout pa egzanp. Lè ou rive nan mwatye wout ou gentan gon sòt de fyète, ou gon kontantman ki anvayi ou paske ou ka mezire pwogrè ke ou fè. Lè w ka, lè w mezire pwogrè a, ou wè wout kote tout kote w gentan soti. Se tankou pa egzanp pou moun ki ap itilize GPS. Ou gen map la. Lontan nou te konn ap itilize map, kat. Lè nou prale yon kote, nou konnen nan ki pwen nou te ye, nan ki kote n soti. E nou gade tout vil ke nou ap atenn avan n rive nan pwen final kote nou prale a. Lè w wè w fè mwatye wout, ou di bon, ou prèske rive. Yon planifikasyon ke w fè konsa sou papye, li se tankou se tankou yon kat jewografik ke li ye. Se tankou yon mesure li ye ki pou pèmèt ke ou wè kote ou te ye, kote ou ye e kote ou prale. Gen de fwa, si son moun ki pesimist, lè l wè tout distans ki rete lòt kote l prale a, li gen dwa. Rete nan wout li di ou li twò lwen. Gen moun konsa. Se sak fè nou wè gen anpil moun ki konn kòmanse yon bagay ke l pa fini l. Se paske li pa genyen fòs dandirans, li pa ka kontinye, li pa gen fòs pou l pèsevere nan sa li ta renmen genyen an, li ta renmen atenn nan. Gen yon lòt rezon, rezon an se ke lè w ekri sou papye sa w vle fè a, kote w vle rive a, li vin ba ou yon fòm de konfyans, konfyans nan tèt ou. Li ba w konfyans paske ou di ou pa t janm panse si w te ka fè tout wout sa a. E lè w refè l, ou di, A, si m fè kantite sa a, menm si m rete tout kantite sa a, m ka fè li. Paske ou pral, kounye a ou pral di, Bon. Epi, li pral ba w fòs tou pou w ale pi lwen tou wi. M pa konn si ou janm fè eksperyans, ou janm fè eksperyans w ale nan yon jimnaz kote ke w al fè egzèsis, ou te ou te ajiste yon aparèy pa egzanp yon bisiklèt, yon treadmill, yon tapi woulan pou mache, pou fè egzèsis, ou te mete l sou 20 minit pa egzanp. Le fèt ke ou te mete l sou 20 minit, ou pa t panse ou te ka fè 20 minit. Men lè ou vin depase 20 minit lan, Menm lè l sonnen, ou kontinye mache toujou. Ou atenn objektif 20 minit ke w te bay tèt ou a, men ou o gen fòs toujou, ou ka kontinye. Ebyen se sa l, se sa, se, se, se youn nan rezon ankò ki ka, ki, ki fè ke yon moun dwe ekri sou papye sa ke. li vle atenn nan lavi l. Lòske ou mete ou mete objektif yo sou papye, gon lòt bagay li vin fè pou ou, li vin ba w yon sans de disiplin. Paske anpil moun nou wè k pa reyisi nan sa, yo vle fè se pa paske yo pa ta vle reyisi non se paske yo pa itilize fòmil de reyisit la paske nan tout bagay mezanmi an nou serye si w prale o nò ou prale o nò ou pa ka pran wout sid. Si w pran wout sid, ou p ap rive kote w prale a. E menm, menm si w ta rive, ou ta fin rekonèt ke se pa, se pa, se pa dans le sud ke w prale, ou retounen men w ap pran plis tan. Se sa k fè li toujou bon pou itilize fòmil nòmal yo. A chak fwa ke ou pa itilize fòmil pou itilize a, ou pran plis tan. Ou gendwa menm pa rive atenn objektif ou. Nou menm ki te lekòl, pa egzanp. Nou menm k al lekòl, ki fè fizik, ki fè chimi, ki fè tout sòt de gwo matyè sa yo, nou konnen trè byen ke pou nou jwenn rezilta yon pwoblèm, fò nou itilize fòmil apwopriye a pou nou jwenn li, pou nou jwenn rezilta. Malerezman, gen moun pou yo reyisi, yo konnen yo ta renmen reyisi men yo toujou ap itilize menm movèz fòmil lan, men yo pa janm rekonèt ke se fòmil lan k pou chanje. pou yo jwenn objektif, pou yo atenn objektif yo. Mwen, mwen gen moun ke m fè eksperyans avèk yo, dè jèn, pa egzanp, ki ap komèt dè erè, e menm mwen menm kapab di dèfwa m fè menm erè a, mwen vle atenn. yon sèten objektif, men m pran yon chemen ki diferan de sa m vle atenn nan. Se sa k fè m pran egzanp, mwen pran egzanp yon kat jewografik, mwen pran egzanp yon GPS. Tout bagay sa yo, tout outil sa yo, Se pou nou kapab nou itilize yo pou nou kapab ale nan yon adrès kèlkonk. Nou wè menm gen anpil moun menm lè y ap ba w yon adrès, yo pa sèlman ba w adrès la de fason vèbal, yo mete l sou papye pou ou e gen moun menm ki menm trase wout lan pou ou kote w prale a. Sa vle di ke moun nan ta renmen pou genyen trase a paske l konnen ke wout la difisil. Si se sèlman diw li diw li nan bouch ou pap retni tout koub ki genyen yo, tout antre soti k genyen yo. Lavi a li plen antre soti tou. Sin konprann ke nap jis swete dè choz ke yap rive konsa, enben nou pap vrèman atend. objektif ke nou dwe atenn yo. Nou di jodi an ke li enpòtan anpil pou yon moun ekri tout sa l vle fè, paske lè l ekri, li vin genyen yon bagay li di tèt li, li pa ka bay tèt li manti. Men anpil moun tou pa vle pa vle ekri paske yo santi si yo ekri se tankou se yon prizon yo mete tèt yo. M swete ti konsèy sa yo fè w plezi jodi a, yo ede w e menm si w poko ba yo enpòtans jodi a men gon jou w ap sonje ke Gon zanmi k rele Pierre Claude Aubergeau ki tap baw ti konsèy sa yo e nou mandew pou fè efò sa pou swiv fòmil planifikasyon ekri yo sou papye Ekri yo sou papye. Ou mèt fè m konfyans. Fè Bondye konfyans. Si w ekri yon bagay sou papye, ou lage l nan men Bondye, ou mande Bondye pou l ede w akonpli bagay sa a, si se volonte l, l ap pèmèt ke Ou reyisi nan sa w te antreprann nan. Se te yon plezi pou m te pale avè w jodi an. M espere ke Bondye va beni w nan tout sa w ap antreprann. Se te zanmi w Pierre Claude Aubergeau. A la pwochèn!